Nou pa vrèman gen mo pou n akeyi w aswè a Evens pa rapò a sa w reprezante nan kominote a. Gen moun ki pral di se pe pa rapò a lòt moun men sa w reprezante a li efikas, moun ou ye a li efikas nou te di l deja e se yon sòt domaj piblik nou te vle rann ou e paske wòl nou se pou nou fè kominote a konnen kiyès ki serye, kiyès k ap fè bon travay avèk bon entansyon.

Pale m de non an avan n antre nan Lane Da Jèn paske li figire sou anpil bagay. Se yonn nan pwodiksyon depi w wè l ou gentan gen yon akreditasyon, gen yon kredi ke w fè l. Non Djaz Enterprise la, ki yon te finalman vin avè l epi atribye l avèk Lane Da Jèn menm?
Bon, se yon long pakou. Donk Djaz Enterprise pou m byen di w kòmanse an 1995. Lò nou pat vrèman fokis sou bal, sou band ayisyen. Si m chonje byen, mo djaz lan se paske nou te konn fè pwogram ki te gen aspè djaz ladan l. Lè m di djaz la, se American Jazz. Nou te genyen lè frè Jean Pierre avèk Philippe. Philippe Pierre ki te konn jwe pou nou mizisyen ki pase de prezantasyon mesye sa yo so se djaz yo te konn jwe lè nou te genyen komedi donk nou te wè te gen lòt pwomotè ki t ap fè bal ki t ap fè konsè oswa nan boukin kolèj nou menm nou te vle fè yon bagay ke jèn yo la te ka rapwoche yo plis yo te ka konprann sa n ap fè a paske djaz mizik se yon bagay anpil timoun leve isit yo tande. e komedi tou, nou te konn konbine komedi avèk djaz, apre sa nou te konn gen DJ ki jwe pou nou. Donk se konsa djaz, mouvman djaz Lenokwaz la kòmanse. Apre m ka fast forward, lè m kòmanse vin antre nan New York All Stars, lè m te vin manager New York All Stars, mwen te oblije antre nan ribrik fè fèt, fè bal dansant, pou senp e bòn rezon pou n te ka fè band nan jwe. Donk se la e. Apre lanwit apre New York All Stars nou fin antre nan Lanwit dè gran. Lanwit dè gran se te yon ide ki te vini pou n fè pou n mete tout tout tenò yo lè m ap di tenò m ap pale gwo band dèlò se te Skasha nou te gen Skasha, Tabou Combo e System Band nou te genyen Jean-Luc Guanel, King Kino, Tantan, Princess Lover donk se te yon gwo gwo konsè Lanwit dè gran te ye. E m ka di yon ti bagay toutswit, anvan Lanyudègran, byen si, se Lanyudèjèn ke m te vle fè. Men m chonje lò nou te genyen New York All Stars, ok. So, lè mwen menm m t ap eseye jwenn yon mwayen pou m mete New York All Stars avèk de twa lòt benn ki t ap mache nan epòk sa a, m pa pral di non benn yo,

Apre sa, ok, pou m retounen ak kesyon an, sèke dèfwa antanke Ayisyen, se Ayisyen nou ye, fò n onèt ak tèt nou. Li pa fasil pou met prensip. Li pa fasil pou di ke ou anvi fè yon chanjman, kounye a la, ou vin gon, yo vin gade w dèfwa tankou, ah, sa Evens gen la? Misye toujou ap eseye fè dis, fè dat. But, nou menm nou gade sa tankou yon biznis. Paske, wi n ap fè l, nou pa fè l, kon Wilfrid sot di a, Nou pa pran as anpil evenman men sa n vle nou vle ke chak sa n ap fè gen yon nivo de respè pou piblik la ok donk li kòmanse avèk disiplin nou lè nou menm n ap boukonbenn mwen ka di sa ho e fò nou menm se yonn nan pwomotè ki bay sa k rele kontra anpil valè Avan se te tout bagay ah monchè vin fè sa pou mwen la bon dayè majorite benn se tout la lòtrejou yo kòmanse bay kontra oswa resevwa kontra oswa bay pwomotè a kontra vise vèsa donk m ta di w sa se yonn nan bagay ki fè benn yo pran n oserye tou ok ou pa fè yon kontra pou al mennen yon moun lajistis, lwen de la. Ou fè yon kontra pou tou lè de pati yo ka okouran de men sa n dakò e men sa n pral fè. Ok? It's a reference. Se yon bagay, se yon aspè de referans ke li ye. Men se pa yon bagay ki te fasil pou n enplimante sa. Paske m sonje, m sonje tankou se yè, gen yon pwomotè ki di, Arebit monchè, bay kontra sa a, nou pa fè l. Oswa ou gen dwa voye yon kontra bay yon pwomotè, bay yon band lidè, or manager. Nou pa janm siyen kontra pou jistan fèt la fèt non men konnya m ka wè avèk serye nou yo vin wè you know as as we as we move forward yo konnen tou ke depi yo pral dil avèk Jazz Enterprise nou oblije bay kontra sa se yonn nan aspè ki fè moun pran nou oserye paske Lòt aspè yo tou se ke nou wè tèt nou, wi nou ka di ke nou nan entertainment industry men nap ofri yon sèvis after all nou ofri yon sèvis gon aspè sèvis ladann tou. Lè Jazz Enterprise diw lap kòmanse yon show a 10 è se pa 10 è 15 li ye. ok. Of course gen de fwa ka gon gwo gwo bagay ki rive ki pa vrèman nan kontwòl nou, nou ka kòmanse an reta men m ka di a 95 pousan lè nou di on lè, lè se lè sa se yonn, de de nou toujou eseye ofri moun yo plis ke sa yo peye a y ap toujou jwenn de sipriz lè yo vin nan Lagny dè Jòn e se pa sèl Lagny dè Jòn fò mwen di nou tou Nou te gen sa nou te fè ki te la nuit du konpa, la nuit dè gran. Donk nou gen trezò kache ke nou fè. Sorry. Tout cho, tout sa nou fè, nou eseye kòmanse a lè, bay piblik la respè. Yonn nan dènye bagay resaman mwen wè n ap eseye enplemante, sè ke non sèlman nou vle, nou, n ap kòmanse a lè, Men nou vle bay moun yo ensentiv tou pou yo soti a lè. M konnen sa pral gen yon lòt kesyon, sa ka al antre nan yon lòt bagay, so se sa m te vle di nou, sèke nou ofri piblik la anpil lòt bagay pou nou atire yo vè nou menm. N ap vin sou kesyon lè a, men w pale de sipriz. Ki pi gwo sipriz ou fè nan lane de jèn deja? Ah nou te gen anpil wi. Men m ka di sa tout moun toujou pale de li lè yo di lane dè jèn yo toujou chonje Sean Paul sa te fèt an 2010 nan Hammerstein Ballroom nan Manhattan ou te la ok ebyen se menm ane sa tout moun te di a Evens monchè mwen m kite ou men m tap fon poze sou lane dè jèn men sa m te toujou di moun yo sè ke Ayisyen pa kriye pou lontan. Nou kriye wi sèt, men nap kriye pou de twa jou apre sa nou vle plezi nou. Ebyen m ka di nou se yonn nan pi gwo lari dè jèn ki te ye. E yon ti nòt m ka chonje, m chonje trè byen lè sa, kòm mwen di w se Sean Paul li te ye, men m chonje yon lòt bagay ki te rive. Te gen yon myth kote ke Ayisyen pa soti bonè bagay sa yo. A setè edmi, liy lan te tounen otou de blòk la nan Mannatan. E se yon long, long, long blòk li ye. Donk sa vle di ke nou te, nou te fè sa e nou te kontan tou paske nou te leve yon defi kote ke yo di Ayisyen pa soti bonè. Hum-hum.
Alò, alò nan kesyon disiplin nan, ou rankontre difikilte avèk djaz yo, Men malgre sa, jiska ane sa a, w ap batay pou w enplemante li, malgre ou ensiste sou li nan pwomosyon w konn fè avan yo, men ane sa a w vin avèk 2 pri. Donk jiska prezan piblik la poko vrèman mache nan lojik disiplin a lè w ap egzije a. Wè, bon. Ah wi, bon. Gen moun ki di konsa, èske se vre? Donk mwen m ap di jodi a, e Guy, Kate avèk Wilfrid nou tout konnen m trè byen, Mwen pap di yon bagay san m pa garanti l. Sa vle di wi m se wi m non m se non m. E se sa k fè yo bay Jazz Enterprise respè ke yo ba li a. Donk, sur ce, nou te travay avèk yon seri de biznis lokal ok, avèk nou travay avèk de twa lòt biznis k ap sipòte Lari dè Jèn men pa kont, Sa nou vle ofri se ke nou vle di moun yo ke non sèlman n ap kòmanse a lè, men nou vle pou yo vini bonè tou pou yo ka patisipe nan sa CACH pral fè, nan sa tout lòt band k ap vin yo apre pral fè paske yonn nan bagay ke nou vle rezoud se pwoblèm lè yon band ap jwe pou gen 50 moun devan l lan. Li pa fè pou band lan paske band lan fè dè semèn y ap repete, yo gen yon bagay ke yo vle ofri piblik la. E se pa sèl benn Montant lan, benn Kap Ouvè Cho a. De twa lòt ak ki apre yo tou. Nou pa vle yo jwe devan 100 moun tandiske de zèd tan apre pral gen nenpòt 2 mil, 3 mil moun anndan. Se sa k fè nou te panse pou n vin avèk konsèp sa a pou n ofri de sipriz. Nan vandredi swa, n ap ofri yon voucher ki se 5 mil dola. Se avèk Bay Ridge Toyota. Ok. Sa vle di moun nan ka vini antre 9 è e 10 è, yap jwenn, yap, nap bay yon tikè, yap, nap gen yon raffle ka pral fèt kote ke yap patisipe, so se 5 mil dola nap ba yo, se yon voucher yap ka achte yon Toyota or put a down payment toward a Toyota. E nap di Toyota Bay Ridge mèsi, I know it's a plug but I excuse you guys.
E Dezyèm pri nap bay nan pwen de vi istwa se yon cashier's check nou pap bay moun kach nap bay yon cashier's check ki gen yon valè de 700 dola ameriken ok e den nap bay 300 dola tou so sa vle di ke nap bay 5000 dola voucher 700 dola e 300 dola sa vle di ke moun ki vin antre 9 è a 10 è ap ka benefisye de sa nan samdi nap. Yes.
Ah ou mèt avanse I'm sorry. Ou mèt avanse. Nan samdi nap nap genyen 3 prim ankò bon samdi a ekstrèmman enteresan ankò nap genyen Toyota Bayrich ki ban nou 5000 dola poun bay as a voucher an dezyèm lye nap genyen konpa festival e map remèse Rodney Noël anpil pou sa paske li ta rive konprann sa nap fè a e li aliye nou li aliye avèk nou nan nan nan la nuit des jeunes. Prim nan se pou on koup kote ke nap bay tikè avyon, otèl avèk yap ka ale o mwen nan 4 a 5 show ke yo vle ale ok donk sa vle di ke yap gen all access se pa vip non all access sa vle di ke yo ka al back stage you know si up close and personal sa ke band yo ap fè avèk sa ke festival la gen pou l ofri yap yap ka al nan back stage tou si ok e sa s on sa s on prim vrèman m pa ka mete yon nimewo sou li it's it's a wonderful prize i think e de an nap di Odna ankò mèsi lòt bagay la se ke nap genyen yon lòt voucher from Lexus twenty five hundred dollars Kote ke moun nan ap ka achte put a down payment toward a Lexus it's a Lexus of Freeport in on Long Island. L ap enpòtan tou, sa s on ide kanmenm si n te ka imòtalize trip la pou moun k ap vin nan konpa festival yo e si moun yo te ka fè de ptit videyo lè y ap pre avyon, otèl yo lè y ap resevwa yo petèt pou lane pwochèn sa s on ide pou lane pwochèn kanmenm nou ka itilize menm videyo sa a pou kontinye advertising nan. pou montre ke moun sa yo te vrèman benefisye. A sa se yon bagay ki vrèman enteresan. Paske sa k pase nou te ka di, opòtinite sa Evens jwenn nan li te ka pran l, li di a, Ayisyen pa vini bonè, sa pou m di pou sa. Men gen yon lòt bagay m panse tou. Poukisa pa egzanp ou pa t pran opòtinite sa avèk sponsò sa yo pou mete event lan nan yon lòt plas paske ou te fè l Manhattan yo te soti bonè. Èske ou pa panse lye a, lokal la te jwe pou bokou? E sponsor sa te ka ede w retounen nan lokal sa yo pou moun yo te ka stil soti bonè? Ok byen son bèl kesyon nou te gentan fin gen sè line up nou deja sa vle di ke nou te yon ti jan nou te nou te vle retounen Manhattan ok men avèk covid lè nap planifye a covid te stil la toujou nou pat jije nesesè pou nou pran gwo ris sa paske kòm tout moun konnen pou al Manhattan li 5 fwa 6 fwa plis la valeur donk sa ou di nou te nou menm nou te ka fè nou te ka di ke hey yap sponsorise nou nap kenbe kòb la poun rete nan amazura poun ede avèk depans nou men nou nou vle fon lòt bagay em ta swete moun yo konprann sa e fè le deplasman
a lè a lè pa just deplase non vin a lè entre 9 heures et 10 heures sou antre anndan amazura kòman nap Pwosesis la ap ye, èske n ap gen yon, n ap gen yon bout nan tikè moun nan, n ap remèt moun nan yon tikè. N ap remèt li yon tikè.
Ki lè tiraj la pral fèt nan sware a? Egzakteman, se egzakteman konsa n ap fè tiraj la, men fò se moun ki peye. Ane sa a, moun ki gen kan tikè pa ladan l. Donk si w vini, si w. Trè enpòtan.
Fò w peye tikè a pou w patisipe. Se t on kado ou pa ladan. Egzakteman.
Ke se swa online w achte l, ke se swa nan store, lè w vini, n ap gen 2 tikè n ap ba w youn, nou kenbe rès la pou n ka fè yon raffle. E n ap fè raffle la e n ap anonse nan menm sware a, moun yo ap jwenn gif yo nan menm sware a. Paske yonn nan bagay ke nou vrèman vrèman met anpil anfaz sou li se transparansi, transparency, transparans. Nou vle gen transparans nan. tout sa nap fè. Ok ok.
Nou konnen ke se youn nan bagay ke la nuit des jeunes toujou fè ki se ofri yon jèn dyaz e chans pou yo bay pou gran piblik lan wè yo pou yon dyaz kap travay ou fèl avèk enposib ou fèl avèk Cruz la ou fèl a karizma e ane sa se cash ou deside fèl avèl pale nou de de ide sa dyaz paske e ou te gen dwa jis di wap pran slat sa ou mete yon dyaz ki pi konu ladann pou fè plis moun men ou deside toujou fè sa avèk la nuit des jeunes.
Wi donk si n rele tèt nou pwomotè, pwomotè pa vle di travay avèk benn k ap mache sèlman. Si n ap pwomote n ap pwomote. Sa vle di ke si se yon benn nou wè ki gen avni, ki gen disiplin, nou eseye bay patisipasyon pa nou. Ok mwen ka di nou kòmanse nou travay avèk anpil anpil anpil band montant U-turn Exotic Dola Enposib Kazino Kouzla yon pakèt band Koneksyon Rafrechi sa vle di yon pakèt non m ba nou la sa vle di ke se pa yon bagay nou kòmanse konnya se yon bagay nou kòmanse lontan lontan lontan men an 2017 m chonje trè byen se t avèk Enposib nou te di nou pral fè yon lòt bagay. Sa nou te fè se ke nou nou pa jis fè band nan jwe in the beginning nou fè band nan jwe in the beginning nan kòmansman apre sa nou vin met band nan on ti jan pli ta kote gen plis moun ok donk se sa nou fè nou si nap bay exposure nap bay exposure nou pa ka bay exposure a mwatye ok sa pat fè anpil band plezi men nou menm nou di ke sa nap fè a pa gen moun ki pral dewoute nou nan sa nou vle fè a paske Si moun yo te vin alè, bonè, nou pa ta oblije fè sa non. Se paske moun yo vin si tèlman ta, nou oblije fè bèn nan retounen ankò pou yo ka wè moun k ap k ap wè sa yo vin ofri a. Ou konprann? Donk, se sa, n ap fè menm fòma ankò, n ap wè kach e kon on di slogan an, pa gen mouvman san kach e ti mesye sa yo, y ap jwe e m ta vrèman vrèman envite. Tout moun vin wè sa mesye yo genyen pou yo ale sa. Men Evens, m twouve ke si w kreye yon opòtinite, yon bagay pou moun yo vin bonè, poukisa w oblije mete yo 2 fwa ankò? Donk kèlke pa ou yon ti jan gen dout sou prezans moun yo bonè a? M konprann sa w di a, men ou konnen, se yon bagay lè w ap eseye l, se yon eksperyans nou pral fè. Ou konnen lè w al di nevè a di zèl fè yon ayisyen stil pa deplase wi Guy. E apre ane sa a n ap ka konnen. Donk, si nou wè sa mache, n a pral eseye kenbe menm ribrik lan. Lòt ane, lè benn nan apwouve, nou pa oblije fè benn nan vin rejwe ankò. Paske fò m di w byen, si se pa t nou menm ki met pye nou atè, benn benn yo voye anpil pye dèfwa. Yo di, a monchè, m pa konprann bagay sa a, yon benn ki fèk vini, pou sa w oblije refè l jwe ankò? Men, nou pa regrèt jiskaprezan nou te fè sa. Paske, m pral fè yon ti yon ti parantèz. Enposib te vini, l fè menm bagay la, men kounye a Enposib pa p retounen as a small band, Enposib ap retounen as a headliner. Ok, donk sa vle di ke se sa nou vle, nou vle ede tout band yo paske sa Enposib genyen an, sa Harmonik genyen an, sa Kay genyen an, eleman sa a mwen kwè jèn band yo genyen l tou, yo just bezwen ankadreman. Enpòtan Evens an tèm de chif Evens banm ti detay ki lane de jèn ki te fè plis siksè an tèm de nonb de moun epi ki lane de jèn ki te fè mwens moun tou.
Waww m sonje sak fè plis moun nan sak fè plis moun nan pa kont se sak pat twò fin bon pou nou paske se yonn nan lane de jèn ke jiskaprezan chak tan m panse a li m on ti jan Li fè m tris nan yon sans, men nou te fè prèske plis ke 4 mil moun nan lannivè jèn sa. Se sa k te fèt nan Pier 36 an 2014. Se la se la n te gen plis moun. Kote m ka di n te gen mwens moun, si m byen sonje, se nan Terminal 5. E Terminal 5, sa k fè n gen te gen mwens moun, se paske plas la pa t gen kapasite pou l pran moun. Donk mwen kwè ke a yon nivo, a yon sèten moman, yo te oblije fèmen pòt la.

Wè ane m kwè m te fè nan Terminal Five la m kwè nou te gen aprè de mil, mil ui san, se paske plas la pa t ka pran plis moun ke sa e anpil moun te oblije retounen al lakay yo. E m ka di tou, se pa se pa t yon chwa ke n te fè e e se regretab men m ap di l kanmenm e nou menm n ap eseye pwomouva kilti nou, n ap eseye prezante Ayisyen nan yon lòt nivo Men, fò moun yo konn sa tou, gen anpil plas Manhattan ke n te genyen ke yo te di nou yo vle travay avèk pwodiksyon an men sa ke moun yo remèt anndan yo pa vle retounen, yo pa vle nou retounen nan plas sa yo ankò. Sa k fè nou pale de plas an plas. Ayisyen ap batay, Ayisyen ap kraze vit machin moun nan parking lot yo e gen anpil pwoblèm. Donk sa vle di ke nou te, nou te, nou te vrèman gen pwoblèm nan City a paske lè, lè chak tan w lwe yon kote e batay twa kat batay fèt nan yon plas epa sa m ta renmen m pa ta renmen pale de sa men gen dèzane kote ke nou pa wè sa ankò nan Nouyòk men se te yonn nan rezon ki fè ke nou te konn ap pale de plas an plas. Ok.
Gen anpil moun ki estime lè Lanivedjèn te desann Manhattan, prestij la te moute. Konnya nou retounen kote n te kòmanse a kanmenm mwen menm m konn pou ki rezon se pou n te rebalanse pa rapò avèk sa k te pase ane a e èske nou toujou gen pwojè pou n retounen mennen a tan an oubyen pou n al nan yon echèl ki pi wo.
Bon, si w ap fonksyone nan New York. A show, m ap ba w yon gwo show, se Manhattan li ye. Donk sa vle di ke moun yo bay Manhattan yon kredi. Ou mèt wè Manhattan gen tout defo l. Depi w di w ap fè yon bagay Manhattan, otomatikman valè l monte. Donk, definitivman se yon bagay ke nou vle fè, retounen Manhattan. E nou ta swete sa fèt as soon as possible. Li pa oblije yon lari dè jèn, li ka nan yon lòt pwogram. Men definitivman se bi an sa. Paske, kòm mwen di ou, Manhattan is the city of lights. So tout moun tout pwomotè tout beny se la yo ta renmen jwe. Trè trè byen e. Ebyen mesye mesye mesye ki nan la avè nou m panse l ap enpòtan pou n ta ka fon ti pale avèk yo. S on plezi pou nou genyen w nan show a avèk nou jodi a ou la pou patisipe nan la nuit des jeunes ou se chantè cash alò Evens ki la a rapidman avan nou antre nan rapò cash e la nuit des jeunes m ta renmen w prezante tèt ou e djaz la pou gran piblik la ki petèt poko twò konnen E kiyès ki djaz ki kach e pase t fèt ou e group la an menm tan.
Bon avan n kòmanse nap salye tout fanatik kach yo tout fanatik Legrand yo e m se chantè ka e kach e djaz la nou baze Nouyòk e nap fè pati nap patisipe nan la nuit des jeunes so si w poko follow djaz la nou rele kach e m kwè maestro a sou line nan tou m pa wè l. Maestro anfòm ou la? Kòman e kreyòl ou bon? Kreyòl ou bon maes?

M te konn chante nan Ecstasy deja e m te antre nan djaz an 2014. E m patisipe nan La Nuit des Jeunes deja avèk Ecstasy. M pa vrèman sonje ane a men m te chante ladan l tou men kounye a se Cash.
Maestro, prezante tèt ou pou moun yo silvouplè. Non m se dwèt medam yo I wanna invite everybody the 26 la nuit des jeunes this will be our first time premye fwa Akash pa jwe nan la nuit des jeunes so nap vrèman bezwen sipò tout moun pou vin la bonè bonè and nap amize nou. Kijan w rele ankò? Dwèt medam yo. Dwèt medam yo.
Alò Alexandre, m ta renmen rapidman w prezante Cash oubyen Maestro a. Prezante Cash pou nou, yon rezime de kantite mizik nou genyen, de show n patisipe, videyo klip ke n genyen deyò a deja. Moun yo ka tcheke nou online pou yo wè e deja kòmanse familyarize yo a sa yo ka jwenn nan pwogram nan. E bon e djaz la genyen 2 mizik ki deyò deja e dezòd nou te ka epi nou genyen live nan youtube e nan fèt ke nou jwe deja epi e nou gen yon album ki ap mikse kounya men li pap gentan soti pou fèt la men nou genyen anpil bagay pou moun yo so Nap envite tout moun vin gade djaz lan. Youn nan bagay ki enpòtan pou nou mansyone KitKat nou sonje lè konferans de près la tap fèt New York City se ou ki te osi e prezans Michael Guérin te la kòm youn nan moun ki ap sipòte nou e Michael Guérin pa rapò a sal reprezante e konesans mizikal li li paka sipòte nenpòt bagay ki rapò travay nou gen avèk Michael Guérin de la fòmasyon mizikal Vibe.
Ah bon nou menm nou gen yon partnership avèk Mayko e as a you know he's part of the management e li ede nou nan plizyè sans e kòmsi li gide nou e tou men nou vrèman kòmsi travay ansanm nan staff management lan e booking epi yon pakèt lòt bagay ankò so.
Legra e etan k yon jèn djaz gen chans pou patisipe nan Lane dè Jèn ki nan lakay yo Nouyòk e m sonje dènye fwa e Enposib te pase la epi nou wè kote l ye jodi a la a. Sa vle di ke se yon okazyon pou make piblik la. e plis 2000 moun an atandan se pa yon jwèt pou nou menm cash kisa sa vle di epi kisa ke nou prepare pou nou pote pou moun yo weekend sa.
Bon se yon gwo bagay e nou vrèman kontan ke yo ban nou opòtinite pou nou fè pati de fèt la e bon sa nou gen pou moun yo e se yon sipriz so se sa fè nan mande pou tout moun vin nan fèt la vin bonè e menm si nap jwe ankò men nou ta renmen pou tout moun vini a lè. epi pou nou ka wè tout sa ke nou pral fè pou jou swa sa.
Bon men mwen te panse kel te enpòtan pou nou te fè piblik e sak cho a, fè konesans avèk Cash, mwen wè Dyaz lan ki ap pèfòme deja e mesye yo gon bèl repètwa, mesye yo mwen menm mwen santi ke yo pare pou on stage tankou la nuit des jeunes e Alex son moun ki gen anpil enèji on stage, anpil foug. E map envite piblik lan vini bonè jann di nou an cash se youn nan djaz kap ouvè pwogram nan so li ap enpòtan pou yo pou yo wè moun la pou yo wè moun la. M m gon kesyon pou mesye yo ki petèt anpe anpe anpe anpe m tradi la gen 2 volè ladanl. Rele w nan La Nuit des Jeunes kòm yon jèn fòmasyon mizikal vle di tou senpleman gon exposure ke w poko genyen. Men si w genyen pou w pwouve, w ap santi w kontan paske w ap jwenn yon gran platfòm. Ki feeling nou te genyen? Ah yo pa pran nou pou anyen, gade ke yo evite nou pou vin ouvè. Oubyen nou santi ha, nou gen bagay pou n pwouve, se yon chans nou gen nou pral. Ki feeling nou te genyen lè yo te rele nou pou n vin ouvè?
Bon, It was a good feeling kòmsi you know menm si nap refè show a se yon bèl opòtinite pou nou kapab moutre moun kòmsi sa cash la genyen oubyen sa nou kapab fè so nou pa pranl light se sak fè nou prepare yon show pou moun yo e premye half dezyèm half so se yon bagay kòmsi nou vrèman kontan ke Nap fè pati de li ane sa epi nou swete ke nan ane kap vini yo ke nou toujou patisipe ladann kòm yon djaz. Kòm yon djaz ki poko gen albòm nan playlist nou ki andeyò de 2 mizik ke nou konnen, 2 videyo ke nou met deyò kisa kap nan playlist djaz espesyalman nan premye sèt, dezyèm sèt kijan nou pral balanse kisa pou nou bay premye epi kisa pou nou bay an dezyèm?
Premyèman nou jwe ansyen mizik m te genyen nan Extasy, Di m Kibo w Vle l, nou jwe Let's Get Down e nou jwe 2 mizik pa nou yo ki se Nou te ka, Dezòd epi nou genyen Watchou batè a ki chante tou, misye gen mizik pa l ke l te genyen nan djaz ke l te avan e ki se. mwen dakò epi nou gen ole ole nou gen yon pakèt mizik ke nou jwe men nou prepare nou prepare cho a nan yon sans kote ke tout bagay ap fè sans e tout bagay ap byen mezire e mizik nou gen yo n ap kapab itilize yo pou n ka fè sa n ap fè a. Èske se yon bèl estrateji pou nou jwe mizik djaz la sèlman paske si djaz la pa gen yon popilarite e moun yo pa konnen èske sa pa pral li pa pral pran. tan pou moun yo reyaji pou jwenn reyaksyon piblik oubyen pou konvenk moun yo Apresyon non bagay ke moun yo konnen deja. Ke si nou te entèprete, èske gen entèpretasyon nou just kache sa nou pale de sa kounye a oubyen? Non, nou pa kache l paske nou jwe yo, nou jwe Ole Ole, e nou jwe gon lòt mizik nou jwe ankò e m bliye. Gen pakèt mizik nou jwe but jan nou aliyen mizik yo it's gonna make a lot of sense when you're at the show so you have to be at the show to understand pou vrèman konprann kijan nou pral alinye mizik yo pou fè l fè sens so gen mizik gen moun ki konnen kòmsi like Dezòd bagay Kriki um Let's Get Down moun ki pa vle anpil moun konn mizik sa yo tou
menm si yo pa Guys mwen menm map ban nou yon konsèy pa rate okazyon sa pou n entèprete yon mizik ke vrèman tout moun konnen. Pa rate l. Mwen menm m ka eske m ka ba nou ou menm avèk Wilfrid yon konsèy avèk tout moun ki ap tout moun ki ap gade mwen wè cash ap pèfòme se vre gen anpil mizik ke yo pral jwe moun yo ke moun yo pa konnen but m panse ke enèji dyaz lan ap ede pou bokou wè. Trè byen e Evens Blaise kisa ki ta atire atansyon w pami tout jèn djaz ki gen pou se cash. Ke w bay chans lan ane sa a?
Bon, mwen, mwen te gen chans pou m wè plizyè, bon, m ka di de prezantasyon ke m te wè e mwen vrèman panse ke mesye yo t ap byen jwe. Fò m di w sa tou, tenasite kibòdis lan, dwèt medam yo, e sa te. retni atansyon m paske se pa depi djaz la fòme li te di m ke yo gen yon bagay yo vle prezante e li ta renmen jwenn chans sa pou l jwe pou la unidè jèn donk e tenasite e dwèt medam yo e Kervin m ap di misye se yonn nan rezon ki fè m te wè ke you know what e si y ap jwe byen poukwa pa paske y ap evre New York se New York y ap jwe E mwen wè ke yo gen talan, donk se sa. Donk se te, se te yon konbinezon de tenasite maestro a avèk, avèk jan ke yo, y ap jwe. Se, se yonn nan rezon ki fè m te pran yo. Kilè n ap jwenn yon jèn djaz Ayiti jwenn chans pou l bless stage la nou 2 jèn? Pase nòmalman se djaz ki nan antouraj nou la. Swa nan Miami oubyen New York, New Jersey, nan arè sa yo, èske nou pa gen je nou sou de jèn fòmasyon mizikal ki an Ayiti, ki gen potansyèl, k ap byen jwe tou, ki te ka jwenn chans e menm ba yo viza menm pou yo ta vin fè konesans avèk piblik la, nou te jèn nan?
Bon, Waw! Ok nou pran band deja ki pat Miami ou New York kankou m ka di w koneksyon, koneksyon se Canada ke yo te ye men enposib lè nou te pran enposib tou se Canada yo te ye donk sa vle di ke nou te genyen rafrechi de Washington DC men pou nou soti nan Etazini an wi byen sur e nou toujou gen rega nou tout kote. E mwen kwè ke nou te genyen for the first time in New York, Baky, ok. Donk nou te patisipe nan fè Baky vini pou l pèfòme isit. Donk nou gen zye nou sou sa k ap fèt an Ayiti. Si gen yon band, si gen yon jèn band k ap evolye Ayiti oswa yon jèn atis, donk nou menm nou toujou la, nou toujou ap suiv pou n wè kèlkeswa kote yo ye a. E m ka chonje trè byen, m kwè twazan de sa nou t ap eseye jwenn Coralie Hérard. Wiley Erard son mizisyen waww that's all I can say waww li gon talan ki vrèman rare pou pou wè donk Coralie bon anpil moun konn pa konn non an men nou te eseye men sa pat mache men nou nou toujou gen zye nou sou Ayiti e si nap ka pran nenpòt atis ke se swa Canada oswa Lèzetazini poukwa pa nan pwòp peyi nou ou konprann. Se su Evens nan pozisyon sa ti kout fil toujou ap fèt petèt djaz pam nan mwen pam
Bon dèfwa m konn pran ti jouman tou ok dèfwa yo di sa se moun pa l ye donk nou pa se pa yon afè de moun pa paske m enimere omwen 9 band ke n jwa ke n chwazi men ou pap ka mete tout band yo tout ane gen moun ki konn ap di a monchè laridèjòn wap fò fò se jèn djaz wi e gon depans enòm nan laridèjòn si Si 4 jèn djaz ka ka ka fèm jwenn depans ke map fè a wi mpa gen pwoblèm map fèl but at the end of the day it's a business se sak fè nou pran one band at a time for la nuit des jeunes nou konn gen lòt evenman tou se pa sèl la nuit des jeunes nou fè kote ke nou toujou travay nou toujou eseye jwenn yon jan poun ploge band montant yo e mka diw sensèman e nou bay band Montant yo menm respè ke n bay tout lòt band paske Lakay Sèd se mizik yap jwe it's just a matter of time before they blow up Evens. any any band depi yo gen pasyans depi yo gen disiplin nan ok. Si w pat ba yo respè a la e manti m tap fè sou w talè a
Non de non dèfwa dèfwa m konn wè band yo ap kouri avèk band yo donk sa vle di ke nou menm n ale odela de sa nou sipoze fè Men nou wè band yo nou di waw si yap fè tout efò sa yo nou menm nap bay patisipasyon pa nou an. Ok m panse se vreman enteresan anpil enfomasyon ou bay e cash app ouvè sware a ap genyen Roody Woodboy.
Ki lòt djaz Evens ba nou line up la konplè andeyò de cash ba nou line up enkli envite oubyen envite kache envite anba tab. Oh l paka bay envite kache oh ou wè sil fè sa la. Nou pap menm ka fini entèvyou a.
Non non kòm kòm se de sware la inde jèn ye e m gen de flyer la ok e nan m ka m ap kòmanse avèk vandredi a ki se kick off party an kote ke n ap genyen vibe t-vice e rutshelle ok n ap gen DJ ricky mix and DJ jimmy e n ap genyen Kitkat and Guy Wewe donk se yon plezi la pral ye pou nou wè Kitkat avèk Guy Wewe nan show sa as the host of the show so mezanmi vin bonè vin bonè pral gen lòt bagay e pral gen lòt bagay ladann tou but m paka pale de tout sipriz yo sa se vandredi swa nan samdi swa n ap genyen Harmonik Enposib Kay Roody Roodboy n ap genyen Felicia Ross. Ok nap gen cash nap gen ti korman avèk carel pèd kap host show a e nap gen DJ Ricky Groove de Boston e an pasan fòm di moun Boston sipòte la rue des jeunes anpil anpil anpil e map tou remèsye nou e nap gen DJ Stax avèk DJ Joubert kap la Admisyon alavans.
Admisyon alavans pou vandredi se 50 dola e admisyon alavans pou samdi se 70 dola. Disponiblite tikè yo.
Bon tikè yo nan tout lokasyon yo nèt sitou Eventbrite yonn nan bagay yonn nan trend mwen wè sè dènye jou se Eventbrite tout moun achte donk menm lè gen Eventbrite nou genyen tikè nan tout lokasyon abityèl yo.
Evens bon m atire atansyon w sou yon ti pale anpil ki te genyen konsènan line up la. Paske mwen menm konpayi Vès nou te resevwa yon lèt près rilis ki te anonse kay Bedjine e Kadilak Bedjine nan line up la Roody bagay sa ta pral vin fè yon pale anpil ki ta pral vin fè nou resevwa yon lòt lèt ki ta pral vin anonse chanjman ki genyen What happened? Kisa k rive? Eske medam sa yo te konfime pou yo te la? E sak fè yo pa la, banm ti detay, pote ti eklèsisman pou nou, paske jiskaprezan dosye sa se pa yon janm dosye ki pale dwat oubyen pou nou kapab konprann li. Sa m ka di w sè ke, kòm mwen sot di w toutalè a, nou toujou gen zye nou sou atis k ap evolye. E pou yon moun ta di yo pa wè sa Bedjine Kadilak ap fè nan moman an, sè ke ou pa nan biznis. Paske yo gen anpil talan. anpil demann pou yo donk se te tout se sa nou te vle men te gen te gen dè mezantant nou te gen yon misunderstanding e nou fè yon lòt chwa ok donk mwen pa vle tade twòp sou sa dayè si gen yon moun ki pou ta esplike mi pwobableman bay plis eklèsisman sou sa se ta Patrick Fabre. Ok se li menm ki vrèman an chaj kadilak and bedjine donk m kwè li gen li gen yon rezon se li menm ki ta ka bay rezon an but m pa vle tarde sou sa plis sa m ka di sè ke nou valorize atis yo nou pa gen pwoblèm avèk ankenn atis ou pa wè yo ane sa ou ka wè yo lòt ane.
Mèsi.
Vwala. Bon, e m konnen yon dènye kesyon ki enpòtan, gon bagay m wè ki spesyal ankò ane sa nan Lane dè Jèn, rapidman m panse se dènyè kesyon m ap poze, se delivri tikè ou delivre tikè lakay moun?
O wi, bon sa nou gen yon bon ti tan n ap fè li, sèke nou gen yon, nou gen yon Mobile Ticket Delivery Group Ke se swa Brooklyn, Queens, Long Island, ou pa bezwen deplase al nan store, ret lakay ou, nap vin deliver tikè a ba ou. Men sesi nap fèmen bagay sa disi m ka di vendredi au plus tard 7 heures PM.
Eske gon minimum pou moun achte oubyen yon grenn, 2 grenn, 3 grenn? Bon, nòmalman nou konn di moun yo se 4 tikè minimum paske pou fè deplasman pou yon tikè.

302 29 26 Voilà m panse tout est dit hein.
Si gon lòt bagay ou ta renmen ajoute Evens ke nou pa manyen kòm nou sanse nan dènye faz final push pwomosyonèl kisal tap ye ankò se vandredi samdi la nuit dè jèn pou ane sa.
Dapre sa m konnen e m sur e sèten tout band yo ap prepare yon show tout band yo tout atis yo DJ yo yap prepare yon show donk si yo menm yo pou yes. Yo pa mande w plis kòb paske depi djaz yo byen fè cho yo di fò kache a pi plis eske sa yo pa antre nan.
Men, mwen menm, mwen panse, mwen panse nan lòt sans lan, lè w gen Lari dè Jèn, nou depanse anpil tou pou n, pou n fè yon ekla. Sa vle di ke menm yo travay avèk nou, la plupart de yo, yo travay avèk nou pou yo konnen ke ok, nou menm nou ofri yon platfòm pou yo tou, pou yo ka pase bèl, donk yo travay avèk nou. Donk mwen pa ka di ke yo konn mande plis, e si se sa, nou konn, konn gen ti bat bouch ki fèt men nou toujou antann nou. Men sa m ap di kòm pou m evite moun yo ankò, Vini nan lari dè jèn sèlman, se pa sa nou menm nou vle, paske nou konnen n ap vini. Nou konnen disi de zè, twa zè n ap krake, men se pa sa sèlman nou vle ane sa a. Ane sa a n ap reyitere, silvouplè vin alè, vin bonè, antre nevè e dizè. Trè byen. Bon, mesye Cacho, yon dènye mo pou n ale rapidman. N ap remèsye nou, Guy Wewe, Kit Kat, Wilfrid. E Evens tou epi nap di tout moun swiv cash sou Instagram cash empire epi tout moun vin bonè poun ka wè show a epi pa gen mouvman san cash. Maestro dwèt medam yo. I wanna thank everybody for the support Jazz Enterprise thank you for the opportunity Kitkat Giwewe Wilfrid Kyle m konnen li pa la but mèsi pou love lan and this opportunity for us pou nou pataje a moun yo Epi sipòte djaz lan Instagram, YouTube, Facebook, tout nèt TikTok ba nou love lan epi nap wè 26 Mars nan lane de jèn Vèn. Merci beaucoup c'est un plaisir Vèn c'est un plaisir Cash pou nou t ansanm e rendez-vous vendredi soir pour la première soirée epi samedi pour gwo manman bagay la ki nan Amazua. Bonne chance guys epi à la prochaine.